jistis li epi l gen mizerikòd li tou. Sa vle di li gen dwa vin rive nan yon moman li gen yon pakèt bagay, sa vle di se pa sèlman yon tèks nou ta dwe pran, paske tèks sa a vrèman li trè fondamantal men gen yon pakèt lòt bagay ki bib la charye dèyè l, kòmsi Bondye pa annik li rete l te fin di tèl bagay epi poutan gen yon pakèt lòt bagay sinon w ta ap li bib la gen yon pakèt pasaj ki nan kontradiksyon a tèt pa l alò se pa yon kou tewoloji. Se pa yon kou bib, se yon kou antwopolengwistik, nou dakò l, se nòmal lasyans jan l wè l la, e ni l pa an kontradiktwa avèk baz jideyokretyen an. Alò se pa yon kesyon ke m fè, se yon remak ke m t ap eseye fè nan konpreyansyon pa m. Yo bon, mèsi Wi, pwofesè. wi, wi, se e nou pran nan sans ou pran lan, puiske se pozisyon pa ou, se fason ou abòde oubyen ou apwòch ou. Se nòmal, men pi devan, lè nou antre nan kou yo, n ap konnen sa k di ki plis ki nòmal e sa k di ki pa nòmal. Piske kou a nou pa ka e pa yon anvlòp, e pa yon kado kote li anbalaj li se yon papye kado epi nan et ouvri l epi e kado a nou wè. Yon kou pa sa, yon kou nan inivèsite, e yon kou ki gen rapò ki kap mande enplikasyon sèvo Li dwe fèt yon lòt fason pa rapò a lè w ta ouvri yon papye kado, yon kado. Ou jis retire anbalaj la, e pafwa tou si w vle fè moun nan soufri avèk sipriz, epi ou mete plizyè anbalaj. Epi lè w ouvri nan dènye anbalaj la, lè w konnen w fin rive, ou pa ko rive. Ou pi piti toujou. Epi jiskaske ou pral jwenn se yon bag maryaj. Pou fi yo, patikilyèman k renmen maryaj. ki renmen bag, oubyen tou yon gwo gwo brat vin lakay ou, epi ou retire papye kado, retire papye kado, retire papye kado, alafen ki sa ou jwenn yon kle machin, oubyen yon kle kay. Donk konesans lan li menm se kontrè, nou pa gen anbalaj n ap retire, se etap pa etap, pwogresyon pa pwogresyon, epi w ap wè. sa ki genyen nan kou a. Gen etidyan, pandan m ap di sa, gen etidyan ki renmen poze kesyon epi, ebyen pwofesè, eske, eske, eske pa egzanp, wi sa w sot di a, pwofesè, e si yon, yon lè moun, moun ap evolye epi yo yo vin menm jan avèk makak? Oswa, e si y ap evolye yo vin gen yon bagay ki etranj nan kò yo? E poukisa? Paske lè w ap suiv yon kou, ou konn tande pale de kou a oubyen ou gen moun k ap ba w poul sou sa k di nan kou a, epi ou toujou gen mache prese. Men sèvo pa nan mache prese. Konesans pa menm jan lè w pral mache Salomon oubyen mache piblik lavil lè l te egziste. E kou w parèt devan pratik la epi w pran ou mache ou wè 5 machann ki chita menm kote ou di yo mete pitimi, mete pwa, mete ble, mete mayi, mete diri, mete sik pou mwen. E sèl ou menm epi 5 machann gentan sèvi w rapid rapid. Konesans lan li menm li pa fèt konsa. Se tann, se etap, se pasyans. Dayè lasyans e pasyans. Tout IA nou wè k ap fè mèvèy atravè. Nan mond lan la, nan tout mond lan se IA, IA. Ebyen, IA gen dwa parèt sou fòm IA kounye a, men avan, si nou fè istwa, nou ouvè fèy istwa teknoloji, IA te la depi avan IA te la. Yon fason pou m di nou, gen yon pil bagay ki te gentan prezante, ki vin bay IA. Alon Musk ki gen konbyen milya dola an 2013 li te gen 4.5 milya kounye a li vin gen antre 623 mil a 700 milya dola epi avèk pwomès pou l vin jwenn lòt kòb sa yo pa rele kòb pil lajan. Deja tout sa yo te la deja. Kounye a l vin chita sou baz yon bagay ki te la epi li menm li vin fè kontinwite a. Nou konprann. Sa vle di si se pa t pasyans epi sajès tou nan konesans, sajès nan syans. Tant wap fè pwogrè pa toujou met nan tèt ou ok ou manyen anba kòlèt chemiz ou epi ou fin rive ou pa bezwen fè anyen ankò. Ou santi ou alèz ou konfòtab nan nivo ou rive a. Non ou fòse ou ale ou fonse ou ale ou ale epi jiskaske ou vin fè pli gwo pwogrè ankò. Ebyen donk Si w antanke etidyan, kou yo, modil yo, seyans yo, se konsa yo ale. Si w ale tankou yon timoun, menm jan yon timoun ki fèk fèt, ou gen etap pou w suiv avè l. Ou gen etap pou l travèse. Ou menm ki vin granmoun nan tou, vin gen etap pou w travèse. Yon lè w fèt, ou parèt, ou disparèt. Men tout pral fèt nan tan pou yo fèt. Chak etap sa yo fèt nan tan pou yo fèt. Donk, la nou sanse fini, epi si m ta fè apèl, si m ta pran ti tan pou m ta fè. Apèl Ok nou pa gen apèl sof m ka garanti nou e prezans prezans nou te yon anviwon senkantèn ki te plis pase senkant etidyan ki t ap swiv kou a e nou nou ta ka di la. N ape mete yon bout pou jodi a. Men avèk lespri pou nou fè m jwenn kesyonè yo pa nan fen pa nan fen nan kòmansman mas. Pito nan fen fevriye vre men menm si e nan kòmansman mas fò l pa ta nan 7, 8, 9 mas. pou m ka gentan gade yo epi pou m gen si nou voye yo pi devan toujou pi avan toujou li tap pi bon pou chak gwoup ki voye yo paske yo tap gentan jwenn repons men pa voye yo tankou nou pèdi tan epi nou vin voye yo an gwoup oubyen yon sèl kou tout kesyonè yo vin jwenn mwen. lè sa l ap pran m anpil tan. Men yon fason pwogresif, si chak gwoup m te ka jwenn yon lò pou etidyan yo, pa egzanp nan yon tan, tankou m ta jwenn pou 6 gwoup, m t ap jwenn plis fasilite pou m gade yo, revize yo, epi m voye yo ba yo. Men tankou pou m ta jwenn tout yon sèl kou. Li pral pran moun ti tan, menm si yo pa anpil, men li pral pran moun ti tan. Paske gwoup yo, y ap gen 6 moun, se yon kesyonè, se yon grenn paj. Li pa fouti 2 paj. Paske 10 kesyon. Pou pi plis, 10 kesyon. Antouka mwen swete nou bon travay deja. E pi bon patisipasyon. Pa dekonekte, m ap fon fason pou mwen fè itilize kapti ekran pou mwen fè apèl. Pa dekonekte. Pran ti pasyans tou piti, pa dekonekte.

Mwen te fè kapti ekran. Sa vle di etidyan ki te premye yo, ki te la deja, ki pa ale, ki yon rezon oubyen yon lòt fè yo pa ka rete, mwen te genyen yo deja. Mèsi pou remak la. Eskizem pwofesè, m ta renmen konnen, èske w ka raple m sou kisa kesyonè an dwe baze l?
A, sou ki sa li dwe baze, sou ki sa l dwe chita, e, alò, kesyon, sou ki sa l dwe chita, sou preske tout sa nou di la yo, ou kesyon, repons mwen bay, se nan kesyon nou reponn yo, e pi, sou kontni yo, se sa w ta bezwen konnen. E, bon, banm bon ekzanp. Ou gen yon moun wap voye e kesyonè a bali. Nan tèt ou sa ou mete. Ou met nan tèt ou bezwen konnen si moun sa avèk zanmi li pale fransè pandan 2 zèd tan oubyen pandan 30 minit, pandan 5 minit. Se yon kesyon nou ka fòmile. E eske li an kontak avèk fransè? Depi l leve, èske l an kontak a franse? Sa posib yon moun pa janm an kontak an franse. Se moun k ap viv an pwovens yo ki pa gen televizyon, ki pa gen radyo, k ap viv nan zòn rekile, rekile, rekile yo. E menm lè yo gen yon radyo tou, se pa emisyon ki fèt an franse yo tande. Yo plis tande emisyon lan lang yo ka konprann nan, moun ki andeyò, andeyò, rekile, rekile yo. Kote w sò, ki, gen kontni. Sof se premye fwa, m ap kite nou ale avèk nivo nou genyen an pou m ka wè pwogresyon. Paske si m ap di nou kesyon pou nou fòmile, m p ap ka retire lakin lan lakay nou. E kesyonè sa yo n ap fè la, lè nou nan lisans, etidyan ki pral nan lisans, ki pral nan mastè, nan doktora, ou pral wè enpòtans, ou pral wè ou te dwe, si w pa t fè l depi nan premye ane, ou t ap regrèt. Donk, ale avèk konesans nou genyen an, entwisyon nou genyen an, ti nivo nou genyen nan kesyon kesyonè, sa, sèl sa m ka di nou, sa se yon ankèt sosyolengwistik li ye. Ok? Yon ankèt sosyolengwistik. Epi pi devan tou nou ka Pwofesè!
Wi.
Ankèt sosyolengwistik la, sa vle di nou pral di ki lang, pa egzanp, yo pale lakay ou, avè w. Ki lang manman w a papa w pale? Ki lang papa w a manman w, papa w pale avè w? Ki lang manman w pale avè w lè w lakay ou? Ki lang pwofesè a pale a etidyan, elèv yo? Ki lang ou pale avèk kamarad ou? Sa yo tout kesyon, etsetera. Dakò? Epi, ki sa w panse si kreyòl te ka fèt tounen lang prensipal ansèyman ann Ayiti, lang pou fè lekòl? Èske w dakò pou ta gen yon lekòl ki fèt a yon sèl lang, men se franse sèlman? Ou menm kap fè kesyonè epa sa ou swete, epa sak nan tèt ou, men ou bezwen konnen nan piblik la, nan sosyete ayisyen an kòman yo wè lang yo. E apa de anglè, fransè, apa de kreyòl, fransè, ki lang ankò ou pale? Ou byen ki lang ou ta swete pale? Moun nan ap reponn anglè, fransè, pòtigè, italyen, mandaren. Etc. Bon, se a e ide m ban nou. Men gwoup yo pral travay pou nou fè kesyon. N ap make nan tèt kesyonè a ankèt sosyolengwistik. Dakò?
Profesè ki enfòmasyon ou te mande pou mwen profesè? Wi wi. Ki enfòmasyon ou te mande pou nou ajoute pa rapò a etidyan yo sou devwa paske ou te di ou bezwen enfòmasyon pou idantifye yo pou ba yo nòt. Mwen pa raple m ki repons ou te bay. Sou kisa?
Mwen pa fin wè sa ou di a tou non.

Nou nou fè email nou se non nou kap moute pou evite pou m ka gen non nou tout transparans ebyen nan kesyonè a nap di moun ki fè kesyonè a manm men non yo oubyen nan email la si nou pa vle men mete l nan nan kò nan kò kesyonè a lè m di nan kò kesyonè a fò l vin nan fè pati kontni kesyonè a. Dakò?
Dakò, mèsi. Mèsi.
Se sa. Ebyen, nou fini la. Nou travay e nou travay plis pase sa paske nou kòmanse a katrè kenz. Nou kontinye. Nou gilgole desann oubyen n moute. Setè karant. Pwofesè a fatige, fò l al dòmi, fò l al repoze l. Mwen swete nou bon sware, bon lendi, bon rès semèn akademik, bon rès semèn fòmasyon. Pote nou byen.